E mwen menm, si lè Aristide ta rive nan bagay sa, misye son, sa yo tap di a misye son trèt a la nasyon. E li klè, a misye konn trè byen sa amerik te kraze peyi a, Bill Clinton kraze diri peyi a, ki kraze teleko, ki kraze minotri. Si Jean Bertrand Aristide ta deside al tranzisyon 2 zan, sa vle di pa gen pale anpil, Aristide son trèt. Dap Aristide tou fini nan listwa. Jan peyi sa ye la, li gansterize, chomay, grangou, enflasyon. Peyi a pèdi teritwa l. M pa wè kijan Aristide pral pran prezidan tranzisyon la non. San si Aristide ta yon kreten politik. Aristide pa gen enterè nan bagay sa non. Se yon erè katastwòf li t ap ye wi. Aristide t ap tou fini nan listwa wi. Kandida pwovizwa pou kisa? Bill Clinton? Ekip ameriken k ap dirije yo la? Sa pa serye mezanmi non. M panse Aristide apre sezi l. Si Jean Bertrand Aristide. Ta antre nan dinamik sa a, se yon erè katastwòf politik l ap ye pou pèp ayisyen an. Sa vle di, tout sa yo t ap di de Aristide yo p ap pran oserye ankò. E m ta swete, si Aristide antre nan bagay sa a, se yon konplo l pran. Se nan yon konplo l ap ye. M pa ta swete misye antre nan dinamik sa a. Resezi l, reflechi, pa okipe abolotcho politik ki bezwen pòs minis, pòs direktè. Si misye al fè bagay sa a, e m panse listwa p ap. Pral sal Michel anpil, listwa pral fini avèk misye. M ta swete pèp ayisyen an resezi l, fò Aristide ta resezi l nan moman an. Pa okipe lounping politik, lounping entelektyèl, ni Etazini, ni pa bò isi k ap di w al dèyè pouvwa a. Swa jan bagay sa ye la a, a ekip nèg ki nan palè nasyonal la, dabò palè nasyonal se yon òganizasyon phtk li ye. Tout nèg kandida palè nasyonal yo. E m ta panse pou prezidan Aristide resezi l. E pa moman, pa okipe nèg yo. Si l al pran bagay sa erè katastwòf li ye. M ta swete pa fouye kò l nan lòbèy sa a. E nan maras sa a. Nan katastwòf sa a. Pou mwen son, se kòmsi son delij ki la. Ou konnen lè y ap lage bonm nikleyè, se kòmsi se e bonm nikleyè. Si bagay sa ta rive Washington, Core Group ka mennen Aristide pran pouvwa pwovizwa nan peyi a pandan 2 zan. Sa ap grav pou nasyon ayisyen an. Nan ki pozisyon yap antann yo pi devan? Macron pral antann li avè Joe Biden? E ou konn sak pase a Diblin? Sa gen 10 zan, se la Frans a Lèzetazini ki te Diblin wi. Yo di yo pap dedomaje peyi ki te gen esklavaj yo wi. Yo pa antann an Ikrèn, ya pral antann yo sou de bagay ki klè. Paske se de pisans rival yo ye, enperyalis yo ye. Gen kote n pap antann, gen kote yo pral antann. Se sa l ye wi. Fò n pridan wi, pou n pa antre nan bagay manipilasyon sa a. Sa vle di ou menm ou dekonseye Jean Bertrand Aristide? Total kapital! Total kapital! Fò, fò, fò, fò Aristide konnen gon bagay anti-ameriken k ap konstwi nan peyi a. Gon diskou anti ameriken. Si Aristide al pran bagay la, li tou aprouve l. Misye tyoul ameriken. Misye lap tande Cuba dabò.
Lap tande Cuba. Monchè avanse kò nou monchè. Lap tande Cuba dabò. Gade la tèt nasyon an. Gade gon diskou pro Poutine nan peyi a pro la Chine kominis. Gon diskou anti ameriken. Li klè. Depi Aristide fè chwa sa a, se lafen. Se trèt, se trayizon. Sa vle di si Aristide al nan dinamik sa a, se kraze kraze diskou anti enpeyalis ameriken an.

Li di non, si m fè sa, m trayi Che Guevara, m trayi listwa. Misye mèt demisyone kareman. Eli Klein pa gen pale anpil. E Ameriken bezwen pran kontwòl Amerik di Sid, Amerik Latin nan. La sitiyasyon jeopolitik konplike. M pa kwè Aristide ap antre nan bagay sa a. E paske gen yon diskou nan peyi a anti-Ameriken, anti-enperyalis Ameriken, anti Core Group. Li klè. E m panse fò misye resezi l, resezi listwa. Sou nèg la ale al pran pouvwa, mas yo, yo pral gade w nan listwa. Les Américains se son ennemi Haïti si Haïti fouye tèt li nan bagay sa li dwe sou tout lit mas yo pou mwen map konsidere Haïti kòm yon trèt de la nation e li pral fini devan listwa mèsi bokou.
Nap di zongo delivrans pou nou peyi a te gen pwoblèm nap pale nèg ki te fè GNB yo ankò sèt fwa si bagay la pat mal pou yo pase nou pase nou wè GNB pa pot ankenn fwi pou peyi a pase nap gade nou wè André Apert Junior. Te gon nouvo kontra sosyal, nouvo kontra sosyal la se kraze, se kraze kwabosal, fè moun matisan pa ka ret lakay yo, fè, fè masak lasalin, fè, fè moun dè, fè masak dèlma 32, fè ba, e, e sèl sa yo sèlman nou te wè, nou te wè nan nouvo kontra sosyal la. Nap di Mildred tou, sè, nap di Mildred tou, m konnen li te pran egzil la, bagay la te di pou li anpil, bagay yo te di pou l anpil, ase pou l asepte etire pèp la nan soufrans sa l ye a, pase pèp la nan mizè. E sèl prezidan Aristide sèlman inikman ki ka etire nou nan mizè sa. Men bagay yo pa twò dous tou sou Jean Bertrand se nou menm Bon! Rat pa kaka te gen yon ansanm de bagay mouvman yo. Bon! Afè mouvman rat pa kaka yo te afè mouvman rat pa kaka ya se te bagay se pa nèg yo te fè GNB nèg yo te gen lame ka nèg yo te gen lame kanibal nan Gonayiv ki t ap manje moun ki san Dieu a pèt Junior pase lè Aristide te la.

M byen kontan, Aristide te gen rat pa kaka pa l, men konsa tou nèg opo, nèg Konvèjans Demokratik yo te gen rat pa kaka pa li. N ap di, n ap di Milbert tou yo, fon jan de lage peyi a, kite Prezidan Aristide pou nou, vin vin dirije peyi a, pase, pase li menm son gwo sakrifis l ap fè, pase n konnen l te pase anpil mizè vre an Afrik di Sid, ekzil la pa dous se vre, men l oblije, e pou l ta fon jan. Pou l ta pou l ta oblije lage peyi a pou l ta pou l ta oblije delibere peyi a pou nou pou l ta delibere moun matisan pou l ta delibere moun moun gwadèmisyon moun lasalin ki aktyèlman l at lakay yo l at pa ka antre lakay yo se lamò sèlman e touye sèlman y ap touye yo nan pou l ta delibere moun nan tibwa moun gran ravin pou l ta delibere yo pou l ta delibere yo pou nou silvouplè n ap di malgre tou yo se yon gwo sèvis sa pou n pèp ayisyen n ap di l yon gwo mèsi pou nou silvouplè.